Merci seigneur pou gras ou merci pou amou ou merci pou fidelite ou pou sa ou fè e sa ou kontinye fè nan lavi nou ebyen chè seigneur Dieu jodia nou vin kotew ankò yn fwa nou desann nou byen ba pou nou mandew padon pou peche nou padon pou fot nou padon pou sa n fè e sa chè seigneur Dieu ke nou fè nou pa menm konnen Paske, chè Senyè Dye, nou pèche, nou peche an pansan, nou peche an palan, e nou menm peche an aksyon, chè Senyè Dye. Nan moman sa a, chè Senyè Dye, nou mande w padon ankò, chè Senyè Dye, tanpri, Pè Sen, fè nou gras, chè Senyè Dye, fè nou gras nan minit sa a, fè nou gras nan minit sa a, kote ke, chè Senyè Dye, nou vin reyini ansanm ankò, chè Senyè Dye, kote pou n al pale, chè Senyè Dye, de pawòl ou, Pè Sen, kote ke nou pral, nou pral eseye detaye, chè Senyè Dye, dezyèm pati nan tantasyon jodi a, chè Senyè Dye. M konnen chè Senyè Dye, ou ap toujou anime nou menm jan ou te fè chè Senyè Dye pou premye pati a, paske chè Senyè Dye ou pa t kite nou pale pou n pale, men ke chè Senyè Dye ou te mete pawòl nan bouch nou. Nan moman sa a chè Senyè Dye, n ap mande w ske chak grenn moun ki va gade kounye a la menm, chak grenn moun chè Senyè Dye, k ap gade, k ap tande nan moman sa a, ke Sentespri ou chè Senyè Dye va pèmèt yo konprann sa k ap di a, ke Sentespri ou chè Senyè Dye va pèmèt yo chè Senyè Dye konprann chak grenn vèsè ke nou va ba yo chè Senyè Dye, Pa kite ke yo tande pou tande, pa kite ke yo gade pou gade chè Senyè Dye, men fè ke yo wè ke li nesesè pou yo ekri vèsè sa yo, fè ke li wè ke, yo wè ke li nesesè pou yo memorize kèk nan vèsè sa yo, chè Senyè Dye. Paske nou konnen ke Satan an pè Sen, Satan ap siveye nou tout ti fo pa n'ap fè, Satan ap siveye kote feblès nou ye pou li atake nou, chè Senyè Dye. Men m konnen avèk vèsè sa yo ke ou ba nou, chè Senyè Dye, avèk, avèk mwayen ke ou mete nan nou menm, avèk fòs ke ou mete nan nou menm, chè Senyè Dye, paske chè Senyè Dye, menm jan ou te di li, Nou sipoze reziste o dyab chè Senyè Dye. Sa vle di m konnen chè Senyè Dye, avèk fòs ou chè Senyè Dye ke ou ba nou Pè Sen, n a va kapab reziste avèk yo, n a va kapab reziste avèk lapawòl, n ap reziste chè Senyè Dye, lè yon bagay vin sou nou n ap kapab di non, men sa pawòl la di, nou pap tonbe nan sa, men sa pawòl la di, nou pap tonbe nan sa. Tanpri chè Senyè Dye fè ke chak moun k ap gade la a chè Senyè Dye, Pa kite yo gade pou gade ankò yn fwa chè Seyè Dieu padone peche yo padone fot yo chè Seyè Dieu travay nan panse yo travay nan memwa yo chè Seyè Dieu fè yo aprann fè yo aprann chè Seyè Dieu fè yo aprann memorize vèsè biblik fè yo aprann memorize chè Seyè Dieu pa kite chè Seyè Dieu ke pèsen ke youn nan yo tonbe chè Seyè Dieu nan bagay sa yo ki se rele ki rele tantasyon pa kite youn nan yo chè Seyè Dieu tonbe chè Seyè Dieu Nan bagay sa chè Senyè Dye ki rele tantasyon chè Senyè Dye ankò yn fwa ba yo pwisans ba yo fòs pou yo konbat ba yo fòs pou yo konbat chè Senyè Dye chak grenn bagay ki vin sou wout yo chè Senyè Dye montre yo kòman pou yo sòti de viktwa an viktwa m santi chè Senyè Dye gen moun nan moman sa chè Senyè Dye pi gwo tantasyon yo se yon lame ki dèyè yo gen moun nan moman sa chè Senyè Dye pi gwo tantasyon yo chè Senyè Dye pi gwo tantasyon yo chè Senyè Dye se pwòp fanmi yo m santi gen moun nan moman sa pi gwo tantasyon yo chè Senyè Dye se yon zanmi chè Senyè Dye Men yo pa konn kisa pou yo fè. Nan moman sa a, chè Senyè Dye, ke w ba yo pawòl, ke w mete nan yo menm, chè Senyè Dye, ke w mete yo nan yo menm, chè Senyè Dye, ke w mete nan yo menm, chè Senyè Dye, pou yo reziste, ke w mete yo nan yo menm, chè Senyè Dye, pou yo reziste, chè Senyè Dye, pou yo gen pawòl la nan yo menm, chè Senyè Dye, pou yo pa tonbe. Tanpri, chè Senyè Dye, nou priye w nan moman sa a, chè Senyè Dye. N ap mande w pou w retire nou menm nan nou menm. Retire nan nou menm nan nou menm chè Senyè Dye. Nap sòti pou kapab antre chè Senyè Dye. Paske lè se Sentespri ou kap anime nou chè Senyè Dye. Se pa nou menm kap pale men se Sentespri ou kap pale. Se pa nou menm kap di sa pou fè men se Sentespri ou kap di sa pou fè. Se pa nou menm kap gide men se Sentespri ou kap gide. Tanpri chè Senyè Dye. Nan moman sa menm chè Senyè Dye. Nou priye w dan le non de Jezi ki viv ki rèyn o syèkl dè syèkl amèn amèn amèn amèn mèsi senyè. Bonjou bonswa e ankò yn fwa se ansanm avèk ou frè Fodner e e se pou nou yon plèzi se pou nou yon plèzi ankò pou nou kapab la ansanm avèk ou Kote ke nou pwal pataje, nou pwal pataje, nou pwal pataje dezyèm pati de Tantasyon ansanm avèk ou. Jan ke nou te di w lan, nou te di w ke nap tounen, e jodi an nou tounen se pou nou yon plèzi pou nou kapab la ansanm avèk ou. Map mande w nan moman sa ke ou pran pozisyon w, ke ou pran pozisyon w, ke ou pran kaye w, ke ou pran plim ou, paske gen ba wap pran nòt, wap pran nòt, wap aprann, se kòm, fè kòm si se nan klas ou te ye, paske. Paske lè w lakay Bondye, gen de vèsè lè w tande w sipoze ekri yo, gen de vèsè lè w tande w sipoze eseye memorize yo, paske pi devan yo pral itil ou. Pi devan yo pral itil ou. E m konnen gen de bagay ke n pral di la, jodi a menm sa ap itil ou, paske m sispèk ke se nan sitiyasyon sa w ye, m sispèk ke kounye a la menm gen moun k ap pase de sitiyasyon yo bezwen tande pawòl sa yo. E ankò yon fwa nou di w Bondye beni w davans, swiv ansanm avèk nou. E pou n ka kòmanse, m sonje ke dènyeman nou te pale de tantasyon, nou te ba w kèk vèsè Nou te ba w kèk vèsè ki te nan Matye 26, vèsè 41. Matye 26, vèsè 41, sa se youn nan vèsè ke n te ba w ki di, Reste veye, reste eveye e priye pou ne pa tonbe a la tantasyon. Lèt imenn è plen de bòn volonte, men il è fèb. Sa se Matye 26, vèsè 41 ki te di sa. Ki te di pou ou rete eveye, pou w ap veye epi pou w ap priye pou w pa tonbe nan tantasyon. Paske si ou p ap priye, ou p ap veye,

Mais au moment où surviendra la tentation, il vous donnera la force de la supporter, ainsi le moyen d'en sortir. Sa vle di la nou te di w ke, nou te fè w konnen ke tantasyon nenpòt sa ke ou ap sibi an, si w tonbe ladan l, se paske se chwa sa ke ou fè. Men se pa paske ou pa gen fòs pou w sòti ladan l. Nou te di w sa yè. Nou te di w ke si w tonbe ladan l, se paske se chwa sa ke ou fè, men se pa fòs ke ou pa genyen pou w sòti ladan l. Paske Bondye, paske Bib lan fè nou konnen ke Bondye li baw ase fòs, li baw ase fòs, li mete ase nan ou menm, li mese ase, li mete ase nan ou menm pou w di non a la, non avèk tantasyon. Paske petèt ke ou gen dwa poze tèt ou kesyon, wap di, wap di ke e, Bondye mete nan ase nan menm men m pa wè sa sesi se la, men banm di w, pa bliye tou, nan Ebre 2 vèsè 18 Bondye di w sa, Il peut secourir ceux qui sont tentés, parce qu'il a passé lui-même la tentation et la souffrance. So nan Ebre li fè w konn sa li di konsa, li kapab li kapab sove m sa k ap tante yo paske li te pase li te pase nan tantasyon tou, li te soufri tou. Sa vle di, se pou jis pou m kapab montre w, si Bondye di w li mete ase nan ou menm, li pa jis di w sa li pa jis di w sa pou l fè w panse yon bagay men li di w sa se paske li konnen li mete ase nan ou menm. Li mete ase nan men m paske l te fè esperyans lan tou. Paske èske w sonje apre karant jou, apre karant jou karant nuit dan le dezè, epi lè Satan te vin ap tante Jezi, li te vin ap ofri l tout jan de bagay. Men Jezi te gen ase nan li men m pou l reziste avèk bagay sa yo. Jezi te gen ase nan li menm pou l reziste avèk bagay sa yo. Enben, se menm jan tou, Bondye di w, Bondye di w ke li te pase bagay sa yo tou. Li konnen kòman sa di, li konnen kòman soufrans lan ye pou ou, men li mete ase nan ou menm li pou di non avèk sa. Li mete ase nan ou menm pou pa fè chwa. Li mete ase nan ou menm pou pa kite, pou pa kite kò w mennen w. So jodi a m santi ke map pale ansanm avèw nan moman sa. Pa kite kòw mennen w men fè ke se lespriw kap mennen kòw. Paske pou m byen diw lè kòw kap mennen w, kòw kapab mennen w li lago nan nenpòt tou. Lè kòw ap mennen w, kòw sèlman ap mennen w paske kòw li bezwen, kòw bezwen akonpli pwòp dezi li. Kò w pap mennen lespri w okenn kote. Se sa k fè m ap di w, ou sipoze rete nan lapriyè, paske lè w rete nan lapriyè, Sentespri Bondye ap gide w, Sentespri Bondye ap montre w kòman pou w mennen kò w, men se pa kò w k ap mennen w. Paske nan moman sa a, m santi gen anpil moun, se kò yo k ap mennen yo nan moman sa a. Gen anpil moun, se bouch yo k ap mennen yo. Gen anpil moun, se pye yo k ap mennen yo, men se pa lespri yo. Men jodi a m ta renmen di w sa, mache selon lespri. Mache selon lespri, panse selon lespri, pale selon lespri. Paske Bondye mete ase nan ou menm. Bondye mete ase nan ou menm. Li mete ase nan ou menm pou pa kite kò a ap trennen w poto ale. Li mete ase nan ou menm pou pa pou pa pou pa plede tonbe nan menm bagay la chak jou. Li mete ase nan ou menm pou pa fè move chwa a chak jou. M ta renmen w panse avèk sa. Paske li ba w tout vèsè yo, li ba w tout vèsè yo, li di w kòman, kòman, kòman, kisa pou w fè. Li ba w tout detay yo. Paske menm jan li te di nan Jak 4 vèsè 7, lè li te di w ke soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. So si w pa menm eseye reziste, kòman fè ou vle pote laviktwa sou satan? Ou pa menm eseye try menm epi ou vle ou panse ke ou ta pral ou ta pral genyen konba sa? Sa vin fè m santi gen moun ki gentan pèdi konba a san ke yo poko menm kòmanse. Paske lè w kòmanse se lè atlis ou eseye reziste, ou kòmanse reziste avèk tantasyon. Reziste o dyab e i fwira lwen de vou. Reziste o dyab e i fwira lwen de vou. Reziste a la tantasyon e i fwira lwen de vou. Paske Jezi te pase menm bagay la tou. Li te pase moman sa yo tou. Li te pase tantasyon. Janm di w lan, nan Ebre 2 vèsè 18 li di w sa. So li konn kisak rele tantasyon, li konn kisak soufrans lan. Li pa sèlman di w reziste, li di w reziste se paske l konnen kisak soufrans lan, se paske li konnen kisak doulè a, li konn kisa ki tantasyon. Li konn ke lè ke w pa gen anyen pou w manje, li konn lè satan ap vin ofri w manje kisa sa vle di. Lè ke w pa gen kote pou rete, li konn lè satan ap vin ofri w kay kisa sa vle di. Lè kò w poko ka jwenn gerizon, li konn, li, li, li, li, li konn lè w ap soufri de maladi w la, l konn kisa sa vle di. Lè ke pitit ou ap soufri, lè ke madanm ou ap soufri, li konn kisa sa vle di. Men li di w reziste. Li di w reziste. Paske li mete ase nan ou menm. Li mete ase nan ou menm pou reziste avèk bagay sa yo. Li mete ase nan ou menm pou reziste avèk bagay sa yo. Paske, lè w al gade nan Mak 14 vèsè 38, li di w menm bagay ansanm avèk Matye. Li di w, rèste eveye e priye pou ne pa tonbe a la tantasyon. Li di menm bagay ansanm avèk Matye. Li di w reste eveye e priye pou nou pa tonbe a la tantasyon. So pou pa tonbe nan tantasyon, ou bezwen ret veye, ou bezwen toujou ap priye, ou bezwen toujou ap priye. E jodi an sa ke m vle, sa m vin pataje ansanm avè w spesyalman jodi an, eske w konnen ke satan konn itilize Yon pwòf fanmi w. Satan ka itilize yon zanmi w. Satan ka itilize yon frè, yon sè. Satan ka itilize yon kondisip ou jis pou vin tante w. Paske defwa lè Satan wè li vin sou ou dirèk, li pa ka pran w, sa l fè w? Li siveye moun ou fè konfyans plis lan. Li siveye moun ke ou soumèt avè l plis lan. Li itilize moun sa kòm feblès ou. So jodi a m vin di w siveye, m vin di w siveye. Siveye zanmi w yo, siveye fanmi w yo. Paske se pa yo menm men se satan k ap itilize yo gendilè. Paske sa fè m di w sa. Se menm jan ansanm avèk Adan avèk Èv, lè yo te o jaden Deden, ki sa k te pase? Satan te konvenk Èv pou l te manje pòm nan. Enben, Èv al konvenk Adan pou l manje l tou. Sa vin fè m konprann, moun ou wè ki pi pwòch ansanm avèk ou an, moun ou wè ki pi pwòch ansanm avèk ou an, si ke yo pa p priye vrèmanvre, si ke yo pa gen Sentespri Bondye, Satan ka itilize moun sa a pou l fè w tonbe ansanm avè l. Se sa k fè Bondye di w ou sipoze toujou veye anmenmtan w ap priye pou w pa tonbe nan tantasyon. Paske gen de konsèy yon zanmi w ap vin ba w, gen de konsèy yon frè w ap vin ba w, gen de konsèy yon sè w ap vin ba w. Ou sipoze priye sou sa avan ke w pran yon desizyon. Ou sipoze priye sou sa avan ke menm ou di l wi. Gen de òf yon zanmi w ap vin ba w, gen de òf yon fanmi ap vin ba w, gen de òf yon madanm, yon pitit ap vin ba w, ou sipoze priye avan ke w di yo wi. Se pa paske w gen pwoblèm ansanm avèk yo, se pa paske ou, se pa paske ou pa renmen yo, non, men se paske ou sipoze veye. Ou sipoze veye. Men lè w rete nan lapriyè, lè w ap mande Bondye, lè w toujou ap mande Bondye direksyon, lè w toujou ap mande Bondye direksyon, Bondye ap montre w tout sa k ap pase. Bondye ap montre w tout sa k ap pase. Fanmi an gendwa vin kote w la, li vin ofri w yon bagay, epi malgre w ap soufri, men akoz Bondye gentan ouvè zye w, Bondye gentan montre w sa k ap pase, ou di, Mwen vrèman apresye jès la. Mwen apresye sa w fè a vre. Men m pap kapab prann nan men w. Mwen apresye kado sa ke ou vin ban m nan vre, men m pap kapab prann nan moman sa. Mwen apresye manje sa ou pote mwen an vre, men m pap kapab prann. Men se pa paske ou rayi zanmi an, men se paske Sentespri ouvè zye w, se paske Sentespri montre w sa k ap pase a. Paske pa bliye ke chak moun gen yon nivo de fwa. Tout moun pa gen menm fwa. Ou gen dwa gen ase fwa pou lè Satan vin sou ou dirèk, pou w reziste avè l. Men sa Satan fè lè li wè ke, lè l wè ke gen yon moun nan antouraj ou ke ou toujou soumèt ansanm avè l. Ou menm ki jèn, gen yon granmoun petèt ke ou kapab tande tout sa ke li di w. Men granmoun sa li pa gen menm dimansyon de fwa ansanm avè w, sou Satan itilize l pou l kapab antre sou ou li menm. Satan itilize moun sa pou l kapab antre sou ou. So ou dwe veye e priye. Veye e priye. Veye e priye pou w pa tonbe nan tantasyon frè m. Veye e priye pou w pa tonbe nan tantasyon nan moman sa. Paske m sonje ke m te di w ke Gen de tantasyon ki vin sou wout ou, ou ka tonbe ladan l nan yon segond. Gen yon ka tonbe nan yon minit e gen yon ka tonbe nan yon jounen. Men m te di w ke jan w tonbe a se pa konsa w ap leve. Si w tonbe jodi an, sa pa vle di w ap leve jodi an. Paske lè ke w tonbe, fason w tonbe a ou pa ka leve menm fason. Sa fè gen de tantasyon lè ke w tonbe ladan l, Sentespri w pa anchaj ankò. Lè ke w tonbe ladann, Sentespri pa anchaj ankò. Se kò w ki anchaj kounya. Paske w pat ou pat sipoze tonbe. Ou te sipoze reziste. Gen de bagay ke w tonbe ladann. Lè w tonbe, Sentespri oblije retire kò l paske l twò sal. Ou te sipoze reziste. Zafè wap wè gen anpil moun anndan legliz lè yo tonbe lè yo tonbe yo pran yon bann tan pou yo leve lè yo tonbe yo gen lè wap wè kipòt 5 an yap mande Bondye padon yap 5 an yap mande Bondye pou yo fè gras paske yo pat reziste enben se menm jan tou lè Adan lè Adan avèk Èv te vin tonbe yo te tonbe nan kèlke minit yo te tonbe nan kèlke tan Men jiska prezan nou menm nou la a toujou. Se zafè nou menm nan nou menm lòm. Se zafè yo di w kò sa. Kò a vrèman se yon kò ki fèb li ye. Se yon kò ki fèb li ye. Pou w kapab rete men se lespri Bondye ki pou nan ou menm. Pou w kapab reziste se lespri Bondye ki pou nan ou menm. Pase son kò sa a, se son kò pechè ke l ye. Se yon kò ki sèlman, ki, ki, ki, se yon kò ki sèlman vle pou l satisfè tèt li. Se sa fè w ap wè moun ki deyò, moun ki deyò, moun ki poko konn Bondye, y ap fè tout bagay paske se pa lespri yo k ap dirije, men se kò yo k ap dirije lespri yo. Se kò yo k ap mennen lespri yo. Se kò yo k ap mennen, se kò yo k ap mennen yo tout kote ke yo prale. Paske kò a sèlman ap chache bagay pou l satisfè tèt li. Men jodi a m vin di w pou w reziste, pou w aprann reziste. Pou w aprann reziste. Pou w aprann reziste. Menm jan Menm jan nan Jak nan Jak 1 vèsè 12 a 15 li di w. An reyalite, tout èt imèn è tante kan il se lès antrene e prand o pyèj par sè pwòpr dezir. Wè sa m di w nan? Pwòp kò w ka lage w nan twou. Pwòp kò w ka lage w nan pyèj si w pa p priye. Lè w pa p priye, pwòp kò w, pwòp kò sa w ap gade la, li kapab fè w pa sove. Paske lè w pa p priye, w pa gen ase pou w reziste avè l. Ou pa gen ase pou w reziste avèk lachè sa a. Ou pa gen ase pou reziste avèk dezi lachè a, ou pa gen ase pou reziste avèk dezi alkòl la, ou pa gen ase pou reziste avèk dezi machin nan, ou pa gen ase pou reziste avèk dezi lajan an. Se paske ou pa priye ki fè ou pa ka reziste avè l. Sa k fè m di w sa, m pral montre w nan M pral montre w nan Galat 5 vèsè 16 avèk 18 ki sa l di w. Galat 5 vèsè 16 avèk 18, li di w. Voici donc ce que j'ai à vous dire, Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Li di w, Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Sa vle di gen de bagay se nan nati nou li ye, se nan nati nou li ye. Si nou pa kite Saint-Esprit take over zafè nan moman sa menm, ou menm k ap gade m ap di w, Gade nan moman sa leve menw. Di tanpri Sentespri pran chaj de kòm. Sentespri pran responsablite de kòm. Pran responsablite de kòm. Mande Sentespri poul take over your body nan moman sa. Mande Sentespri poul take over votre vie. Paske lè Sentespri take over, lè Sentespri gade, lè se Sentespri kap dirije kòw. Lè se Sentespri kap dirije kòw, gen de bagay ou paka tonbe ladan yo. Lè se Sentespri kap dirije kòw. Menm lè kò w ta vle fè agoch, men Sentespri wè se dwat la k ap bon pou li. Se vre ke kò w, dezi kò w se agoch li wè sa l bezwen an, men lè se Sentespri k ap dirije, Sentespri di non se agoch nou prale paske nou menm nou prale lakay Papa nou. Men kò w li menm, kò w di kò w pa konn de bagay lakay Papa w paske kò w se yon kè, se yon kò pecherès ke l ye. Tout sa ki enterese l, se bagay peche sèlman. Tout sa ki enterese l, se nati peche sèlman. Tout sa ki enterese l, se antouraj peche sèlman. Paske kò sa a se sa sèlman l pwòp. Men lè se Sentespri k ap dirije w, Sentespri pa vle, gade Sentespri ap retire kò a nan nati peche sa a. L ap retire li, l ap retire li, l ap retire li. Men pou sa kapab fèt, fòk ou rete an lapriyè. Pou sa kapab fèt, fòk ou rete nan konsekrasyon. Pou sa kapab fèt, fòk ou rete. Paske pou Sentespri kapab take over, pou Sentespri kapab pran kontwòl kò ou, pou Sentespri kapab pran kontwòl kò ou, fòk ou rete nan lapriyè. Paske ban m di ou, lè Sentespri pran kontwòl kò ou, Ou pap kapab tonbe nan tantasyon fasil. Tantasyon ap vini se vre, men w ap reziste. Paske lè Sentespri, lè se Sentespri k ap kontwole w, Sentespri gen ase, Sentespri mete ase nan ou menm, li mete ase fòs nan ou menm pou di non o peche, pou di non a la tantasyon, pou di non a lajan. Pou di non avèk pwoblèm lachè. Pou di non avèk dezobeyisans. Pou di non avèk maladi, pou di non avèk tout bagay, tout pyèj ke w te ka tonbe ladan yo. Paske Sentespri te kouvè, paske Sentespri pran kontwòl, paske jan m di w lan, lè Sentespri pran kontwòl, gade kò w kòmanse ap vin fèb, kò w kòmanse ap vin fèb, paske lè kò w vin fèb, Sentespri li menm, Sentespri, Sentespri kòmanse gen plis fòs li menm pou l kapab trennen w ale. Men lè w pa priye, ki sa k vin rive? Lè w pa priye, lè w pa priye, toutotan ke w pa priye, Sentespri kòmanse ap ap afebli nan ou menm. Lè Sentespri ap afebli nan ou menm, gade, dezi kò a ap monte pi wo. Toutotan Sentespri a ap ap afebli, dezi kò a ap monte pi wo. Epi gen yon gen yon gen yon kote ou rive, epi ou wè dezi kò jis tonbe ba w, li vin kouvri. Sentespri sa ki nan ou menm nan. Epi lè li kouvri l, gade kounye a la se pa se pa se pa lespri ou ki an chaj ankò, se pa lespri ou ki an chaj ankò, paske ou te gentan abese twòp, ou te gentan fè twòp tan ou pa priye, kounye a lè tantasyon an vini, kounye a dyab la jwenn opòtinite pou l antre paske li wè ou fèb. Dyab la jwenn opòtinite pou l antre paske li wè ou fèb, e lè dyab la vini, kò li menm ki kò li menm ki sèlman enterese avèk dezi pa l, kò li menm ki sèlman enterese avèk dezi pa l, sa k ap satisfè l, sa k ap fè l byen, so kou dyab la vin ofri ou sa, Kò w gentan wè l ap bon pou ou. Ebyen lè kò w wè l ap bon pou ou, ou vin pa ka reziste ankò, paske ou pa gen Sentespri nan ou menm ankò. Ou vin pa ka reziste ankò, paske ou pa gen Lespri de Dye nan ou menm ankò. So jodi a, m santi ke m ap pale ansanm avè w nan moman sa a. M santi ke m ap di w, m santi ke m ap di w, kite Sentespri pran kontwòl kè w, kite Sentespri pran kontwòl kò w nan moman sa a. Kite Sentespri pran kontwòl nanm ou nan moman sa. Kite Sentespri pran kontwòl kò ou nan moman sa. Kite Sentespri pran kontwòl tout sa ke wap jere nan moman sa. Avan ou sòti mete Sentespri devan. Pandan ou pral kondi mete Sentespri devan. Lè ou pral nan travay la mete Sentespri devan. Pou lè ke yon moun pale ansanm avè w pou pa kouri fè kòlè. Paske jan m di w lan satan ap chèche opòtinite. E lè satan jwenn opòtinite, e imajine w satan jwenn opòtinite 1, epi li vin jwenn ke, li vin jwenn ke Sentespri gen tan abese nan ou menm, li vin jwenn ke se kò w k ap dirije, e kò w li menm jan m di w lan, kò w sèlman enterese avè pwòp dezi pa l. Kò w sèlman enterese avè pwòp dezi pa l. So kò w sèlman la pou l pran sa ki bon pou li. Se afè pwòp kò w kapab mennen w nan lanfè si w pa ret nan lapriyè. Si w pa ret nan lapriyè, pwòp kò w kapab trennen w, mennen w nan lanfè. Paske jan m di w lan, nan Galat 5 vèsè 16 li di sa, Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature, A des désirs contraires à ceux de l'esprit Dezi nati, dezi nature nou se pa dezi sa lespri nou genyen. Se kòm ta dou se vre ke kò ansanm avèk lespri yo nan yo nan yon sèl bagay la. Men yo vreman opoze. Kò vle fè la, lespri ou fè la. Lespri ou vle fè la. Se sa fè m ap di ou. Sak pifò a se li menm kap genyen. Si ke ou pa priye, kò vin pifò, so kò ap trennen lespri ou ale. Men si ou priye, tout otan wap priye Bondye, tout otan ou rete an konsekrasyon, so lespri ou vin pifò, lespri ou vin pifò, lap trennen kò ale. L ap trennen kò w ale. Menm lè kò w ta vle tonbe, men l ap trennen kò w ale paske lespri w vin pi fò. Menm lè tantasyon rive, tantasyon ap tante kò a, se vre kò a vle tonbe, men lespri w ap trennen l ale. Lespri w ap trennen l ale paske ou priye plis, Sentespri a ap dirije. Se bèl bagay lè Sentespri anchaj, paske ou pa gen kontwòl anyen, se Sentespri kap gide w, se Sentespri kap mennen w, ou pa gen pou worry de anyen, se sa fè lè Satan, Satan te vin tante w tout fason, Satan te mèt voye tout bagay sou chemen w, ou pa gen pou worry, ou pa gen pou bay tèt ou pwoblèm pou anyen, paske se Sentespri kap dirije, lè se Sentespri ki anchaj, Satan pa ka pwan nan vye pyèj. Lè se Sentespri ki an chaj, Satan pa ka, Satan pa ka, kòm ta di w, ap pare kou pou ou. Menm lè Satan ta pare kou pou ou, w ap, w ap pli ke venkè. Paske lè se Sentespri k ap dirije, ban m di w, Sentespri pa mache sèlman. Gen de kote Sentespri wè, se vole pou l vole ansanm avè w. Gen de kote Sentespri wè, se anlè pou l pase ansanm avè w. Gen de kote Sentespri wè, se, se atè pou l pase ansanm avè w. Paske Sentespri gen taktik konba sa a. Men fò w rete nan lapriyè pou w mennen konba sa a. Fò w rete nan lapriyè pou w pa tonbe.

Yon bagay opoze. Sa vle di yo chak gen direksyon pa yo. Yo chak gen direksyon pa yo. Sa vle di lespri yo avèk kò yo pa fikse nan menm direksyon. Yo pa fikse nan menm direksyon. Sa vle di si vèsè a fè nou konprann ke yo pa fikse nan menm direksyon, sa vle di ke, sa vle di youn kapab mennen lòt. Youn kapab mennen lòt. Se sa k fè w dwe priye. Ou dwe priye pou w pa kite se kò w k ap mennen w. Ou dwe priye pou w pa kite se bouch ou k ap mennen w. Ou dwe priye pou w pa kite se pye w k ap mennen w. Ou dwe priye pou w pa kite se zye w k ap mennen w. Ou dwe priye pou w pa kite se jalouzi k ap mennen w. Ou dwe priye pou w pa kite se layèn k ap mennen w. Ou dwe priye pou pa kite se konesans k ap mennen w. Paske menm lè w te gen konesans depi se kò w k ap mennen w, konesans ou an p ap itil ou anyen. Menm lè w te konn pale depi se bouch ou k ap mennen w, bouch ou pa ap itil ou anyen. Paske bouch ou fè pati kò ou. Pye ou fè pati kò ou. Depi se pye ou k ap mennen ou, li p ap itil ou anyen. Depi se men ou k ap mennen ou, li p ap itil ou anyen. Men lè se Sentespri k ap dirije ou, sa se yon lòt bagay. Lè se Sentespri k ap mennen ou, sa se yon lòt bagay. Lè se Sentespri k ap gide ou, sa se yon lòt bagay. Lè se Sentespri k ap transfòme ou, sa se yon lòt bagay. Paske se vre ke se kò a k ap pale, men se lè se Sentespri k ap pale nan kò sa a. Sa son lòt bagay. So jodi a menm, èske ou ta renmen ke pou w kite Sentespri kontwole lavi ou nan moman sa a? Èske ou pa ta renmen ke jodi an menm pou w kite Sentespri pran kontwòl lavi ou nan moman sa a? Èske ou pa ta renmen menm jodi an menm pou w kite Sentespri take over your body nan moman sa a? M santi mesaj sa a se pou ou li. Èske ou pa ta renmen menm jodi an menm, nan minit sa a menm, pou w kite Sentespri pran kontwòl lavi ou? M santi Bondye ap pale avè w nan moman sa a. M santi Bondye ap ban w yon mesaj nan moman sa a. L ap di w kite Sentespri pran kontwòl lavi ou. Èske ou pa wè ou pèdi kontwòl? Kite Sentespri pran kontwòl lavi ou. Gen de bagay ke wap fè, ou santi ke sa wap fè a li pa bon, se paske ou pa kite Sentespri pran kontwòl, men kite Sentespri pran kontwòl lavi ou nan moman sa. Kite Sentespri dirije lavi ou. Kite Sentespri mennen ou. Ou panse tout sa w eseye ou fè echèk ladann? Kite Sentespri mennen ou. Se pa pye ou ki pou ap mennen w, se pa men ou ki pou ap mennen w, se pa bouch ou ki pou ap mennen w, se pa zye ou ki pou ap mennen w. Kite Sentespri a ap mennen w. Paske ou te mèt gen de zye nan tèt ou, depi ou pa kite Sentespri a ap mennen w, se kòm si yon avèg ou te ye. Se vre ke ou gen de pye, men depi se pa Sentespri k ap mennen w, se kòm si ou se yon moun ki te sou yon chèz woulant. Se vre ke w gen de men, depi se pa Sentespri k ap dirije men w, ou te mèt di de ponyèt ou kase. Kite Sentespri mennen w nan moman sa a. Kite Sentespri mennen w, ou menm k ap gade. Kite Sentespri mennen w. Paske lè Sentespri mennen w, w ap vin konnen kòman pou w reziste o dyab. Lè Sentespri mennen w wap vin konnen kòman pou w kanpe anfas tantasyon. Menm lè tantasyon vin sou ou tou pap tonbe. Menm lè pwoblèm vin sou ou tou pap bay tèt ou pwoblèm. Menm lè maladi vin sou ou tou sa pap ebranle w paske se Sentespri kap mennen w. Menm lè dezye nan tèt ou ta pete sa pap deranje w paske se Sentespri kap mennen w. M santi ke Bondye ap di w kite Sentespri mennen w frè m. Kite Sentespri mennen w sè m. Sa fè lontan w ap eseye pou tèt pa w. Sa fè lontan w ap eseye men w pa kapab rive paske se pwòp kò w k ap eseye. Paske se ou menm k ap eseye pou tèt ou se pa Sentespri k ap eseye. Kite Sentespri mennen w frè m. Kite Sentespri mennen w. Kite Sentespri mennen w nan moman sa a. M santi ke Bondye ap pale ansanm avèk ou. Bondye vle fè w konprann. Bondye vle montre w ke si se li menm k ap mennen batay sa a ou pa t ap pèdi l. Si se te li menm ki t ap mennen konba sa a ou pa t ap pèdi l. Travay sa ou pa tap pèdi l. Pitit sa ou pa tap pèdi l. Maladi sa ou pa tap genyen l. Pwoblèm sa ou pa tap genyen l. Kite Sentespri mennen w frè m. Fèmen zye w nan moman sa a kote ke nou pral priye ansanm avèk ou. Ou menm kap gade, m pa konn kibò w ye nan moman sa a. Men map konseye w pran pozisyon kap bon pou w an. Nou pral kot Bondye ansanm. Nou pral mande pou Sentespri mennen w. Nou pral mande pou Sentespri gide w. Nou pral mande pou Sentespri take over. Nou pral mande pou Sentespri pran chaj de tout bagay. Mesaj sa se pou ou frè m. Fèmen zye w. Fèmen zye w. O non de Jezi. Merci seigneur Merci seigneur pou gras ou Merci seigneur pou amou ou Merci pou bonte ou pou sa ou fè e sa wap kontinye fè nan lavi nou seigneur Dieu nou pa konn kòman pou nou ta di ou merci nou pa konn kòman cher seigneur Dieu pou nou ta aproche devan ou nan moman sa. Aprè yon si bèl mesaj ke ou ba nou nan moman sa, kote ke chè Senyè Dye ou fè nou konnen pou nou kite Sentespri ou gide nou, pou nou kite Sentespri ou mennen nou. M santi chè Senyè Dye ke mesaj sa chè Senyè Dye gen anpil moun kap gade nan moman sa ke mesaj sa se pou yo. Gen anpil moun ki te fè echèk nan lavi yo, se paske yo potko tande mesaj sa. Gen anpil moun ki pa fè siksè nan lavi yo, se paske yo potko tande mesaj sa. Men jodi an nou di w mèsi pou gras sa. Nou di w mèsi chè Senyè Dye pou opòtinite sa ke ou ba nou, ke ou te itilize kò nou, ke ou te itilize bouch nou. Se pa nou menm ki t ap pale, se pa vye kò chanèl sa ki t ap pale, men se Sentespri w ki t ap pale nan nou menm. Nou santi chè Senyè Dye, gen moun ki pral chanje. Nou santi chè Senyè Dye, gen moun ki pral pran yon lòt direksyon. Nou santi chè Senyè Dye, gen moun ki pral kite Sentespri mennen yo. Nou santi chè Senyè Dye, men chè sa, gen moun ki te tonbe ki pral leve. O chè Senyè Dye, ki moun nou ye chè Senyè Dye pou ap itilize nou? Ki moun nou ye chè Senyè Dye pou jodi an toujou ou menm tou kapab fè gras? Nou di w mèsi chè Senyè Dye. Nan moman sa a chè Senyè Dye ke w touche. Ke w touche chak grenn moun k ap gad videyo sa a. Ke w touche chak grenn moun k ap tande mesaj sa a. Ke w touche chak grenn moun nan moman sa a papa. Ke w touche yo kounya la menm. Touche kè yo chè Senyè Dye. Ou wè feblès yo chè Senyè Dye. Ke w mete ase nan yo menm chè Senyè Dye. Menm jan w te di nan pawòl ou. Menm jan w te di nan pawòl ou. Ou mete ase nan yo menm. E w ap montre yo chemen pou yo sòti. Nan moman sa a, chè Senyè Dye, ke w montre yo chemen pou yo sòti kounye a la menm. Ke w montre yo chemen pou yo sòti nan sa yo ye a. Paske, chè Senyè Dye, yo rekonesan, yo asepte ke yo te tonbe se paske yo pa t kite Sentespri w dirije. Yo te tonbe se paske yo pa t kite Sentespri w take over. Nan moman sa a, kounye a la menm, chè Senyè Dye, men ap rele devan w, men ap kriye nan pye w. Ke Sentespri ou chè Senyè Dye pran kontwòl lavi yo kounya ke Sentespri ou pran kontwòl nanm yo chè Senyè Dye pou lè ke tantasyon vin sou wout yo pou yo kapab pli ke venkè pou lè ke pwoblèm vin sou wout yo pou yo kapab pli ke venkè pou lè ke maladi vin sou wout yo pou yo kapab pli ke venkè mèsi Senyè mèsi Senyè nan moman sa ou menm kap gade balanse men ou. Balanse men w di Bondye mèsi. Di Bondye mèsi dèske l te kite Sentespri take over. Di Bondye mèsi dèske l te kite Sentespri pran chaj nan lavi w. E jodi a menm ou pa gen dwa echwe. Jodi a menm toutotan w ret nan lapriyè ou p ap echwe. M vle di w toutotan w ret nan lapriyè, toutotan w ret nan konsekrasyon ou pa gen dwa echwe. Paske se Sentespri k ap mennen w jodi a menm. M konseye w rete nan lapriyè. Rete nan lapriyè. Pa dekouraje. Toujou kite Sentespri mennen w. Pa kite se pye w k ap mennen w. Pa kite se men w k ap mennen w. Pa kite se tèt ou k ap mennen w. Pa kite se je w k ap mennen w. Pa kite se bouch ou k ap mennen w. Men kite se Sentespri Bondye k ap mennen w. E w ava pli ke venkè. O non de Jezi. O non de Jezi. O non de Jezi. Amèn. Amèn. Amèn. Amèn. Merci seigneur merci seigneur ke Bondye beniw nan moman sa ke Bondye gadew mwen kwè ke ou te beni menm jan ke mwen menm mwen te beni mwen menm mwen te beni atravè pawòl sa yo em santi ke nan mwen menm pral chanje tou em konnen Bondye ap chanjew jodi an menm. Ou pral chanje. Jodi an menm wap ap pran yon lòt direksyon. E ke Bondye kouvriw ke Bondye kachew. Rete anpè. Rete anpè. Rete anpè. Rete sou lòd Sentespri. Rete sou lòd Sentespri. Pa fè tèt di ansanm avèk Sentespri. Kite Sentespri dirije. Paske pa bliye Bondye di je konnen lè pwojè ke je fòme sou toi, pwojè de pè non de malè. So lè se Sentespri kap dirije. Sentespri ap mennenw nan pwojè de pè non de malè. Tout sa ki ta malè sou chemen w, Sentespri pap kite w tonbe ladan yo, paske li gentan gen pwojè pou lavi w. Li gentan gon lòt chemen pou lavi w. Rete anpè kite Bondye mennen w. Se te avèk ou frè Fodner. Ke Bondye beni w, ke Bondye gade w. Rete anpè. Mèsi.